Nòmal aske gen moun ki pa dakò ak nou. Men nou menm nou klè. Sa n ap fè jodi an pou peyi an. Apre katran n ap goumen avèk yon seri de oligak kòwonpi, de moun ki deside kenbe peyi sa a, kenbe Leta ke m ap dirije a, yo pran l an otaj. Mwen menm mwen deside jodi a m retire Leta anba grif yo. Sa vle di se de tig ki met Leta anba grif yo. Mwen menm kòm yon chasè jodi a, mwen retire tig sa yo. E m ap fè l. E m ap di w sa. Devan kamera le mond antye, peyi sa pap janm tounen konn sa ankò. Nou pap janm gen des oligak kowonpi ki konprann ke Ayiti se pou yo li ye. Ayiti se pou moun sa yo ou wè a la. Ayiti se pou mwen ak pitit mwen. Ayiti se pou jounalis sa ou wè la ak pitit yo. Ayiti pa ka pou 5 moun, pou 6 moun, pou 10 moun. Moun sa yo. Mwen mande yo nan non pèp sa a, m mande yon brek. E se brek sa a yo pa vle ban mwen l, m ap tape yo sou men yo pou yo bay li. Paske se lalwa k ban m dwa fè sa pou m di yo apati de jodi a peyi a gen yon prezidan, yon prezidan k di non. E non an moun ki pa vle tande m ap fè w tande. Paske yo tout pale kreyòl, yo konprann kreyòl.
Cette affaire de caravane. Nan Latibonit pou te ka pwomouvwa pwodiksyon diri nan Latibonit, te pote anpil, anpil, anpil bouch long, anpil wounou wounou, anpil annui a Prezidan de la Repiblik lan. E m sonje jisteman USGPN te konn bouje lon gwo bis, men longè ke nou te konn prete lan men Dignité. Chak fwa m gen misyon prezidansyèl fò m ekri Dignité via Hiérarchie, bien sûr, pou ke Dignité ka met de, twa bis a dispozisyon m. Se te toujou konsa. Donk eseye konprann ke gon bis ki genyen, ann di m gen 40 ajan nan yon bis. Sa te rive Akayè. Yo tire sou kòtèj prezidan an lè l t ap sot Bokozè l. Li t al fè yon vizit dè lye. Yo t ap kire ravin yo eksete yon fason pou ke dlo ka louze plantasyon diri yo eksetera. Epi sou le chemen di retou, yo fè yon atanta sou prezidan de la repiblik nan Akayè. Ajan USGPN yo. Pli de 40 ajan ap eseye pase lan ti pòt. Gen 2 ajan k blese lan eseye deplwaye rapidman. Gen 2 ajan k tèlman wè ke gon blokis lan pòt la pou le deplwaman paske se sou fe nouri ke yo ye. Sou fe nouri, yo anndan yon bwat konsèv. Gen 2 ajan se nan fenèt yo pase. Donk mwen kòm kòmandan, jan m te eksplike l lan, misyon m se dabò bonne marche inite a e dezyèmman le bien être de mon personnel, se mete yo an kondisyon optimal pou donner du résultat. M drese rapò m. Men kijan pwojè gen de véhicules de combat otonòm de 5 pèsòn, donk yon chofè e 4 pèsòn pèche, oubyen 4 ajan pèche, kote premyèman yo ka siplonbe, dezyèmman 2 veyikil nan etan yo deja taktik, kote olye m gen yon bis plennè kounye a mwen disekte bis la an plizyè selil de konba oubyen ekip de konba. Yo pat kontan. Yo pat kontan ditou. Pwòp direktè jeneral lapolis nasyonal, mesye Michel-Ange Gédéon, al nan radyo, je repèt, al nan radyo, pou l di ke l pa okouran de machin sa yo ke USGPN ap woule a e li remake ke USGPN gen nouvo zam. Tou sa pou m eksplike w ke reyalizasyon m yo, Te potan pil annui. Y avait beaucoup de grogne. Men, antan ke kòmandan digne du nom, se pa lan radyo pou al kriye. Se le metye dèzarm. Li mande fòk ou vètikal. Fòk ou gen kolòn vètebral. Senp kòm bonjou, ou ekri m, lapolis gen strikti pou sa, yo rele lèt de demann deksplikasyon, kote ou ekri m pou m eksplike kote m jwenn zam avèk machin. E de la, menm nan m ap ekri w nòmalman pou m eksplike zam yo se pa nouvo zam yo ye. Men poukisa m pèsonalize yo vwala, vwala, vwala, avèk dokiman a lapwi, foto e otre, e lè veyikil vwala, poukwa, eksetera, paske taktikman palan je pe m'expliquer. Ebyen se nan radyo wi ke m al okouran ke DG pnh pa kontan. Il n'était pas au courant. Donk.

Asire ke ajan nan kondisyon optimal pou l kapab ba w rezilta. E se poutèt sa mwen te konprann sa klè lè m kòmande yon USGPN, m asire m ke ajan an nan le meyè kondisyon posib pou l kapab ban m rezilta. Nou pral pale de sa pi devan, an tèm de reyalizasyon, acha de materyèl, ekipman, pa egzanp, e an n pran pak otomobil, e jan pas. Donk tou sa pou te di w ke. Dabò, Bonne marche de sa wap jere an, ce que mwen te fè e fè byen, e dezyèman le bien-être de mon personnel e m panse ke li te evidan. Lè m pran kòmandman USGPN, mwen asire m ke mwen fè 3 a 4 mwa, dizon egzakteman 3 mwa, pewòl fevriye, pewòl mas e avril. M fè 3 mwa kote tout ajan USGPN, ki a lepòk te otou de 600 e kèk ajan, tou lè 600 e kèk ajan de l'USGPN vin touche dirèkteman lan men m. On fason pou m konnen klèman ki kote w ap travay, ki kote w afekte, nan ki detachman ke w ye, nan ki baz w ap travay, ensitiswit. Se te yon fason pou m te ka gen kontwòl pèsonèl la. Aprè 3 mwa, 3 mwa ke mwen menm

ekri li voye chèk yo retounen dirèkteman nan sekreteri nan sekretarya padon jeneral de la prezidans donk fò m swiv e ògàn regilyè an non sèlman m voye l nan kowòdinasyon mwen asire m ke. Kopi akize resepsyon sa a al jwenn Sekretè Jeneral la kanmenm. E m rive ankò pi lwen, alepòk se te Yves Germain Joseph, e mwen asire m ke Ministre Yves Germain Joseph ban m otorizasyon pou m al nan Ministè Finans pou ke m al bloke chèk sa yo sou sistèm nan. E se a ce moment ke m pral o kouran ke se pa de òganizasyon dwa de lòm, pa egzanp, ki te gen chèk mò lan USGPN, anpil moun nan laprès, sitou ke se te vrèman monte an puisans, m kapab di w, rezo sosyo. Donk, te plen moun ki te gen chèk mò anndan USGPN, se jis inikman bay non polisye epi chèk ap sòti sou non l. M pa pral aprann moun anyen donk ki ve dire ke chèk sa yo ka al chanje yo brh yo ka al chanje yo nenpòt ki bò w vle donk pòch de koripsyon sa se youn nan premye bagay lò de mè premye mwa ke m kraze nan USGPN. Dezyèm bagay ki gen rapò ak koripsyon. Byen avan mwen m kòm kòmandan de USGPN, lè misyon prezidansyèl yo te peye yo likid, an palan de pèdiyèm yo, literalman de ti sak diri plen kòb likid ki sòti brh pou yo kapab peye ajan ki ba lan misyon yo. Donk lis misyon an ka gen egzanp an n di 120 moun, Epi lè w rive nan misyon w wè se 30, 40 ajan k la epi kòb diferans lan separe pa lè kòmandan. Avè m pa t gen sa. Non sèlman m asire m, m fè swivi pou sa, m ekri pou sa, m fè swivi pou sa ke yo pa bay kòb likid ankò pou lè misyon prezidansyèl, ke se chèk woz nòmalman ke yo bay. Sa fè 1, donk ki vle di ke ajan an t ap resevwa chèk li pou l al chanje brh. E dezyèmman lè m. Fin siyen lis misyon an, m asire m ke li afiche nan tablo initè a. Donk pa gen ankenn jan pou ke ajan XYZ wè non l pou on misyon prezidansyèl pou ke on lòt chèf nan kad entèmedyè yo anba m ta fè l konnen ke oubyen ke l pa brale, Paske si non l siyen si non l la, donk ki vle di chèk ap sòti sou non l. Donk pa gen kenn kad entèmedyè ki ka di l ke l pa prale. Ou di mwens, si l ale tou pa gen kenn kad entèmedyè ki di ke l pa p peye l. Donk te genyen yon pòch de koripsyon nan afè misyon prezidansyèl. Paske youn nan chans ke USGPN ta al genyen avè m tou, Sè ke mwen te senkyèm pèsonalite inite a donk mwen te gentan konn kiyès ki kiyès. Lòt enspektè pa t konn jennen yo lè yo te konn ap fè de malvèsasyon nan inite a. Paske m pa t yon gwo chèf donk ki vle di nèg yo te ka fè de bagay devan m, m te konn tande diskou yo donk mwen te vrèman konnen yo. Donk, lè m vin pran kòmandman inite a, m korije kaye yo. E m pa bezwen di w, 31 nan daj, trè jèn, 2 moun ki literalman te ka granpè m, m pa bezwen di w papa m non, granpè m, j'étais l'homme à abattre, pou kòmanse. Donk mwen genyen yon bon pati de près la nan wèl mwen. Mwen gen moun dwa de lòm yo. Dayè gen yon ladan ki te pran m te pran yon skandal avèk le prezidan Privè nan afè chèk. Bazwen se monè kourant ke yo te lan inite m nan. Donk lò de mè 3 premye mwa se premye bagay ke m ke m ke m ke m ke m kraze.

Yo kreye lapolis nasyonal an 95. Gen 3 inite nan lapolis nasyonal ki kòmanse esansyèlman avèk dè zansyen militè. Ou gen gad kot, ou gen le Corps des instructeurs de l'Académie et Ecole Nationale de Police e ou gen USGPN. Donk an 94, yo pran yon ekip ansyen militè yo kreye USGPN avè l e se pa de nèg ki te gen 14, 15 an alepòk.

Institution rele police nationale d'Haiti donc il veut dire que ou la pour une couverture nationale. Mesye yo te extrèmeman vekse. Fè de menas. Skandal nan direksyon jeneral lapolis. Kiyès piti sa ye pou l ap transfere de moun ki gen karyè nan palè? J'etait super mal vu paske sete yn desizyon enpopilè.

Donk sèt desizyon enpopilè etè pou le byen de linite, antre gimè, lenstitisyon. Lè mwen tap fè rekritman pou rajenisman inite a, mwen te literalman divòse avèk la tradisyon. Ki sa tradisyon an ye? Se de 1994 ke yo kreye USGPN, a 2017, pou yon moun te entegre oubyen pou yon ajan polis te entegre strikti de sekirite sa, ke se USGPN, ke se Katim, ke se USP, ou te bezwen yon parenn yon marenn, yon kontak. Fòk se yon minis ki te refere w, yon senatè, yon depite, yon direktè jeneral. Donk. M te di tèt mwen, olye m gen yon kadyak ki zanmi ak yon ki zanmi yon minis, olye m gen yon endisipline ki genyen mononk li k senatè, m pito gen yon bon ajan ki literalman pa genyen ankenn kontak anndan sistèm nan. Donk se poutèt sa, mwen literalman te fè yon rekritman baze sou konpetans, concours d'admission. E se a se moman ke m te wè tou, nan Kios Occidianti, se la m t ap resevwa polisye yo, ajan swat, bri, boyd, de tout kalte inite vin defile nan kios la vin poze, vin enskri. Anpil ajan te dezire vin travay avè m. Poutèt ki sa? Paske jisteman travay mwen te pale pou mwen. Antre ajan, paske anndan USGPN gen yon echantiyon de tout lè pwomosyon. Lè yo sou gwoup chat pwomosyon y ap pale de USGPN, ekout, se te bèl bagay sèlman. Donk, lè m t ap fè rekritman sa a.

e ke se nan aktivite pèsonèl li tou, bon sa ka rive ke ajan fon arè kadyak, sa ka rive ke l fon aksidan machin. Daprè sa m tande, paske m pa janm vrèman fè fas a sa mwen menm pèsonèlman e dirèkteman, tande ke se 75 mil goud ke yo bay fanmi an pou fineray yo. 75 mil goud!

a la fami jiskaske dènye pitit li gen 18 an. Donk, li pa touche entegralite chèk USGPN nan, men li touche kanmenm yon pousantaj, paske gen yon kalkil pou sa, gen yon fòmil pou sa, parapò a nonb danfan, parapò a laj timoun yo e otre, e li touche. Kanmenm yon pousantaj de chèk ke mari l oubyen madanm ni tou t ap touche nan inite a jiskaske dènye timoun nan gen 18 an. Aspè sosyal Dezyèm aspè sosyal Mwen. Asire m tou ke se zafè de sèvis tretè k ap bay manje nan inite a paske pa bliye ke Channmas se yon teyat doperasyon ke l te ye. Yon sachè dlo eklate anba limyè lalu, sèvis tretè a pa pot manje a sou pretèks ke lari pa bon. Dòtwò USGPN yo. Jiska prezan nou lan reyalizasyon pandan mè 4 an edmi de kòmandman. Refè di tout o tou. Chak ajan gon kabann. Ozo sa pat egziste. Chak ajan gon kabann li gen matla li gen kaze li gen tout afèl. Donk afè de ajan vin travay sitou lè gen konvokasyon, pa gen espas pou m akeyi tout ajan yo, ajan ap dòmi nan machin, ajan ap dòmi nan de kondisyon ki fè pitye. Donk mwen te asire m ke sa a jere. Toujou reyalizasyon. Yon ajan usgpn resevwa 2 chèk, chèk polis li e byen sur yon frè nan palè nasyonal ki, lè m fenk pran kòmandman ki te 16 mil e kèk goud bru, ki vin bay 14 e kèk mil goud nè. Pandan ke.

Le modus operandi est different, men se pou la menm koz, se nan sekirite prezidansyèl ke nou ye. Mwen asire m ke ajan USGPN yo touche 29 mil 500 goud tankou tou lè 2 lòt inite yo. Koze diskriminasyon sa k te genyen an m kraze l. Reyalizasyon Chak maten, mwen gen 4 bis dè sizè trant di maten ki pran 4 direksyon nan depatman de Lwès la. On bis k al tann anplwaye sivil, paske m pa t aksepte ke ajan USGPN monte veyikil sa yo. Se de gwo bis Toyota ke m te genyen, klimatize. Pou lè zanplwaye sivil di palè. Donk chak maten, dè sizè trent, bis yo deplase kite baz la, avèk byen sur lotorizasyon de lofisye di jou di palè, ki ekri l nan men kourant lan. E bis sa yo ale devan komisarya Omega Carrefour, se la l al tann anplwaye yo. Donk, anplwaye kredi Dikini ki rete Fontamara, ki rete enpe patou nan zòn sa a, yo konnen ke yo gen yon bis k ap tann yo devan komisarya Kafou. M gen yon bis k ale devan komisarya Bon Repo. M gen yon bis k ale devan komisarya Kwadèboukè, Kafou, Bon Repo, Kwadèboukè, e m gen yon bis ki ale devan komisarya Petyonvil. Chak jou. Chak maten. E chak aprèmidi 4 è 30. Kat bis sa yo pran menm direksyon epi al depoze anplwaye yo lakay yo an tout sekirite. Pèsonèl bis lan gen on chofè ki se on ajan USGPN, ame e ekipe, plis li genyen on ajan avè l, ame e ekipe ki la pou asire sekirite bis lan. E sesi tou lè maten, tou lè aprèmidi. M te bay yon opòtinite tou avèk Aojin, kote yon ajan USGPN te ka pran yon kredi sou 2 motosiklèt maksimòm e yo t ap fè prelèvman dirèkteman sou chèk Palè Nasyonal, donk ki sou chèk frè a. Donk. On ajan ka al nan Audjin, li siyen, yo pran pwotokopi badj li, eksetera. Byen sur, fòk mwen siyen l tou, paske Audjin voye dokiman yo nan biwo m. Mwen siyen yo, ki bay ajan an posiblite pou l pran de moto zewo pou san down, ki se yon posiblite petèt pou l bay moto a travay e li menm tou pou l ka vin travay. Donk li ka pran youn pou l vin travay, lòt lan li mete l travay nan lari an, ki se on ti sous de revni anplis. Mwen te vin jwenn li, mwen te ranfòse byen sur koperasyon USGPN avèk Cotelam e Caisse Populaire Sainte Anne, paske avèk chèk polis lan on ajan ka pran on 9 mwa de salè brut nan bnc men se sou chèk polis li, ce ke anpil polisye fè, yo jis pran on prè sur salè, yo just ba yo 9 mwa e yap peye l sur 2 zan. Donk ajan USGPN nan ka fè menm bagay lan tou sou chèk polis li. Men avèk chèk palè a li ka fè menm tip de prè sa tou avèk chèk palè a nan Caisse Populaire Sainte Anne oubyen kote la m kote nou te ranfòse jisteman koperasyon avèk yo. Donk an tèm de reyalizasyon e m ka site sa yo toujou men bon se sa k pa manke. Jan m te pale l talè a ke le kòmandan a kòm misyon le bien-être de son personnel ki vle di mete ajan dan lè meyè kondisyon de travay. Donk, avè m, depi premye ajan mwen grade a jiska mwen menm kòmandan inite a, tout moun te gen materyèl e ekipman de travay. Sòti sou bòt, menm ba pou yo met nan pye yo, inifòm konplè, sentur fòrt, jilè par bal, plak devan, plak dèyè, kas balistik, kagoul, linèt,

Se sitèm monè kourant lan sekirite prezidansyèl lan pou resevwa yon korespondans de kòdonatè, m pap met non, kòdonatè iks. Gen tèl ajan de tèl inite, yon inite ki andeyò de palè wi. Oubyen tèl ajan ki detache avèk tèl politisyen ba longalil. Pa bliye ke se lobeyisyans avègl. E militè m ye, depi w pase m lòd se fini. Se a vos òd mon kòmandan. Donk bagay sa yo te konn deranje m anpil, poukwa paske admeton m jis ap pran yon chif konsa, m gen kat sen e kèk fizi, Epi m gen 6 oubyen 700 ajan. Donk ou dakò ke m pap gen fizi pou tout ajan. M jis pran on chif aleatwa. Donk sa di ke se pa de chif egzat. Se jis se jis pou on egzanp. Ba sa w te konn deranjan. Fwa m gade resous inite a. Resous balistik inite a kap ki brale ki bal jwenn kyes de politisyen. O e tel polisye ki detache a tel delege depatmantal ba nou gade l. Tel polisye ki detache ak tel ministr ba nou M14. E se de korespondans ki vin jwenn nou donk yo di ke kòdonatè a pa sou lòd la ou pa gen lòt bagay ke w ka fè a vous autres mon kòmandan. Donk pou evite sa premye sa m fè m di bon ok m bal pèsonalize òm kolektiv yo. Paske gen arm pèsonèl ki se pistolè polisye a, men arm kolektiv yo se de zam ki jisteman pou tout ajan yo. Donk, m chèche konn ki teknoloji ki ka fè l, mwen dote inite a de teknoloji sa e mwen chanje koulè tout zam kolektiv inite a nèt, m ba yo koulè inifòm nan. Donk, lè on wo grade, on kòdonatè, ekri memande m on bagay konsa, kwè m sou li, vip a pa ta renmen gen gade l sa nan men l, paske l ap twò evidan ke zam sa a se nan palè nasyonal ke l sòti. Donk, se te on fason pou m te frennen emoraji sa a ki te egziste a, de afè de bal, misye on zam, bay manmzèl on bagay, non. Avè m sa te kanpe. M pa bezwen di n, m ap travay nan on espas politik, Ki kantite annui ke bagay sa a pote. Men kòm mwen menm toujou di sa, pa gen anyen ki ka frennen enpetyozite Dimitri Herard. Pa gen mwayen. Donk tout pale w ap pale a sa se pou ou. Byen sur, rezo sosyo, byen sur laprès lokal, laprès entènasyonal, se te tout yon machin. E men ki rezon ki te gen dèyè bagay sa yo. Se pa sa sèlman. Gen toujou. Tout moun konn Kisa machin reprezante lan leta? On bwat leta ka achte 30 veyikil. O bou de 2 semèn, nan 30 veyikil la se 7 kan fonksyon anndan bwat la epi 23 lòt yo pa konn kote yo fè. Volatilize. Se pa mwen kap aprann pèp ayisyen sa la kounya. Dapre Fènè Bengrann, On gouvènman fè 5 an, chak 5 an toujou gen dè e dè acha de veyikil kap fèt san rete, donk gon dyab lan leta kap gobe machin. Gouvènman la pou 5 an, plizyè fwa pandan kenkena, se machin kap achte san rete. Enben jisteman lakay pam pat gen sa. Y achte veyikil pou inite m, m pèsonalize yo. Ou pa fout sal yon bal kreyòl la lè yon pikòp UAGPN. Dayè menaj yo pap monte ladanl paske l pè. Donk m asire m ke materyèl la fè travay inite a. Mwen t ap pase grigri anlè tèt kote defè. Y ap wè se machin yo SGPN. Kèlkeswa kote machin nan ye a yo konn ki inite k la. Donk ki vle di ke mwen asire m ke machin inite a fè travay inite a. E ide gen machin sa yo tou. Vini de premye atanta ke yo fè sou prezidan de la repiblik, ke nou bral apwofondi an pi devan. Sa fèt Arcahaie an 2017. Paske mwen konsyan ke mwen te kòmandan youn nan 3 inite sekurite prezidansyèl ki tap sekurize prezidan ki pi enpopilè, m oze di, K'Ayiti janm gen pandan peryòd kontanporèn sa a. Pou kèt ki sa, paske msye te manyen anpil dosye sansib.
Pèp la di l bouke. Li bouke avèk yon kategori moun, m pran egzanp, pwodui petwolye avèk ou. Depi 50 an, gon moun ki nan pwodui petwolye, li rele m nan telefòn. Lè yon nèg gen telefòn yon prezidan, ou konn sa sa vle di? Poul dim prezidan bagay la ap fèt depi 50 ans konsa. Sa vle di depi 50 ans nèg yo achte gaz la non pri X yo vin vann li non pri Y. Pandan nap pale jodi an Ozetazini genyen yon endis pri k rele Platts. Se SP Global Se li menm ki bay endis pri sa a sou mache bousye ameriken an. Ayiti se yon peyi ki konsome 42 milyon galon de gaz pa mwa. Sa vle di Ayiti elijib pou endis pri sa a. E poutan, endis pri sa a ke Ayiti elijib pou li a, l pa janm jwenn li. Paske y achte nan plat sa, lè yo vini isit, kòm Ayiti se yon peyi ki nan Karayib la, yo vann gaz la bay leta ayisyen nan endispri ki rele Caribbean Posting. Diferansyèl pri a konn anviwon on dola. Ann fon ti egzèsis. Miltipliye on dola pa 42 milyon galon, sa fè pa mwa moun sa yo konn fè 42 milyon dola chak mwa sou do moun sa yo. Peyi a pa gen wout. Li pa gen elektrisite, li pa gen lopital, li pa gen lekòl pou timoun ale. Peyi a debwaze, nou bezwen rebwaze l. Peyi a pa gen baraj irigasyon pou konstwi epi lajan ki ta sipoze fè sa yo, y al nan pòch yon minorite ki yo menm deside se yo k deside pou peyi a, se yo k di sa li se. Nou pa p pale nan afè ideyoloji politik. Moun k ap pale avè w la la a se yon kapitalis li ye. Sa vle di m se yon antreprenè. Menm se yon antreprenè ki. konnen ke lè m fè biznis, mwen la pou m peye taks, mwen la pou m respekte sa lalwa di. Pwofi a, se de li m viv. Men jodi an Ayiti gen yon kategori de moun, yo di w ke yo naje dan dè zo twouble. Se lè peyi a enstab, se nan enstabilite politik, se la yo fè kòb yo. Mentnan jodi an nou menm n ap travay pou n kite peyi a bay moun k ap vin pou dirije l la, yon stabilite politik ki pèmèt Ayiti nou reve pou pitit nou a, pitit pitit nou an nou jwenn.